Hello mes amour byenvini sou chanel Erdesign creations nap diw mèsi a ou menm ki pase vizite nou ki vin sipòte nou pa bliye bay videyo a yon like oubyen yon jèm patajel avèk zanmiw fanmiw se youn nan meyè fason ke ou kapab sipòte nou nap diw Merci d'avance. Ah, nan tout bout vidéo sa guys, mwen vin fè yon yon yon sort de rince ou bien nou kapab di yon lotion, yon ou ka yon thé, ou konprann? Pou cheve nou, n'a wè mwen mwen utiliser cannelle. Ok, bagay lang nou ya se cannelle, sa n'a gade ya se jirof. E pi mwen te itilize an etwale osi, mwen gen ti kòp pou m mezire, mwen gen ti chodyè mwen. So guys, kisa m pral fè la? Mwen pral fè yon sòt de um, losyon oubyen yon liven, yon sòt de likid pou m flite cheve m. Ok, nou kapab, jan nou konn fè te a, nou ka bwè l osi, pou moun ki konn fè te kanèl yo, te jiwòf nou, ok? E osi, nou ka rense cheve nou avèk li, anpil fason ke nou kapab itilize l. Rezon ki fè m deside fè tretman jan de rens sa a, se paske li itil cheve a anpil. Nou genyen kanèl, jiwòf, kann etwale. Ebyen, jan de pwodui sa yo, yo stimile sikilasyon nan tèt nou. Depi se yon engredan ki ankouraje sikilasyon nan tèt nou, ebyen depi tout san ap sikile, ap vin genyen plis cheve, cheve a vin pouse plis rapid, se sak fè yo souvan yo souvan di nou pou nou masaj tèt nou pou san kapab sikile nan tèt nan pou sa ka ankouraje cheve a pouse oubyen grandi ok grandi so jan de engredyan sa yo Yo sikile, ok, yo bon pou stimile sikilasyon nan tèt nou, sa vle di ki ankouraje cheve a grandi e ki redwi pèt cheve. Ok, yo genyen antifonjik oubyen antifungal e properties ki tankou ki ka ede trete kap nan tèt nou. Depi wap plede gen kap nan tèt, cheve w pap an sante, sa ap anpeche yo pouse, yap grennen, yap kase. Ok cheve w pa p an sante yap lèd men lè w sèvi ak jan de bagay sa yo li anpeche ke w gen kap nan cheve li anpeche enfeksyon nan po tèt e engredyan sa yo tou bon pou moun ki yon ti jan gen tèt chòv oubyen ki manke cheve swa nan bò tèt oubyen yon pati nan tèt ou manke cheve ebyen lap vin fè yo founi lap vin fè yo pouse ok lap vin fè yo pouse byen founi so e fè cheve nou pouse rapid rapid rapid rapid so antouka guys. Swiv nou deja wè kòman m fè resèt lan nou wè m mete yo nan yon bòl mwen kase kanèl yo paske yo te twò long mwen mete engredyan ni kanèl lan ni jiwòf lan ni ane twale a andedan yon bòl epi mwen vide mwen te chofe yon dlo sou recho an m te mete yon kòp dlo epi bouyi sou recho an epi mwen vide l nan li mwen kouvri l mwen kite l fè Yon jou. Mwen te mete l nan jodi epi nan demen si Dye ve, mwen koule l, si li santi bon, sant kanèl, ou ka bwè l kòm te, ou ka rense cheve w avèk li, ou ka flite tèt ou ansanm avèk li. Ok? So. So, nan videyo a, mwen pral moutre nou nan lòt jou an ki koulè l parèt. Ok mes amours, Yon jou gentan pase. Ok nou wèl. Mezanmi kanèl an etwale jiwòf. Nou ka menm bwèl. Met yon ti di sèl la danl. Epi pou nou bwèl. Ok guys. Santi. Li santi bon. Nou wèl. Nou wè guys, kòm pou kòm meton ti disèl la danl, hmm, nou ka bwèl kòm te, tout mwen gen men fè te kanèl an nou yo, ok, se men bagay lan. So, nou pal fite cheve nou ansanm avèk li, mwen pal metel. Mpa gentan pete kanèl poum bwè guys men sa te pou cheve m te fèl m goutel m montre nou ke nou ka bwèl ayisyèn mwen yo nou konnen sa deja se kanèl jiwòf li bay nou li fè nou gen li bon pou kòman te ka di sa halèn li bon pou sante mezanmi nou konnen nou konnen benefis ti te sa yo deja ok e pou cheve mwen pral itilizel nou wè yo guys. Nou wè yo? M mete yo nan frijidè lakay mwen. Nou wè yo? Tout sa yo sou paj la mwen mete nou. Sa yo se likid live and conditioner ke yo ye. Nou wè sa a? Li gen chou black. Li gen fenugreek. Li gen yon pakèt fèy. M ka m te mete fèy mant. Fèy um, um, pazli. Kouman yo di pazli ankò? Kre, e pa kreson non. Kouman yo rele li? Mezanmi. Antouka, m bliye. Ok? Pazli, yon pakèt lòt fèy. Epi li gen ti lwil Naturel mwen kem fè pou grandi chevem so chak fwam fin lave chevem mwen toujou flitel nan po tèt mwen ok mwen toujou flite dlo sa nan po tèt mwen chak fwam fè lave chevem oubyen chak 3 jou chak 3 jou oubyen yon fwa 2 fwa nan semèn nan mwen flite cheve po tèt mwen avèl apre sa lè chevem sèch mwen flite po tèt mwen ak sa tou nan menm moman oubyen lè chevem sèch Ok lè chevem parèt sèch mwen flite tout chevem avèk li ni po tèt mwen kòm chevem se yèm te bagay yo nou wè yo nou wè diferans la pa vre gade chevem pou nou wè so yo bèl yo nwa yo nwa ak bagay sa yo m flite yo ok ak bagay sa yo m flite yo so yè m te fè sa m te flite chevem ansanm avèk po tèt mwen epi mwen pran ti lwil natirèl mwen mwen pase nan Mwen ap po tèt mwen, epi yo fon semèn konsa chak jou. Si map soti, m ba yo lèt, m re bagay yo, epi m fè yo fon sèl chou, m mete ti poud mwen, gaz kole gaz. M pa panike cheve m, mwen pa anmède cheve m. Lè nap mouye cheve nou, asire ke cheve nou sèch, oubyen lè nou fin lave cheve nou, nou mete sa. Sa a li menm tou, menm bagay lan, ou mete l nan cheve ou. Oubyen tou, ou ka itilize dlo sa a. Nou wè dlo sa a? Ou ka itilize l kòm yon rens pou rense cheve ou. Yes Ou ka rense cheve ou ansanm avèk li epi ou pa mete oken rens nan tèt ou ankò. Ou fin lave cheve ou, chanpou ou, mete ti tretman ou, fin retire bagay la epi ou rense cheve ou avèk li. Yes Ou ka rense cheve ou avèk li Ou ka rense cheve ou avèk li Kòm yon rens ou ka fè sa epi oubyen ou ka flite cheve ou ansanm avèk li. Lèzan ki fèm banm mete nou kòm yè m te Ok m wèl pa ok. Kòm yè m te fite yo sa fè m pa m pa bay anmède yo ankò pou m mete paske yo idrate pou moman an. So lè m sispèk yo sèch m ap m ap pran tou le 3 sa yo m pa m pa fè melanje m kite yo apa m mete yo m spre nan tèt mwen epi m mete yo nan frijidè pou yo ka Pou frijidè an kapab prezève yo, pou pa, ou konnen se dlo yo ye, lè bagay la rete nan batouman pou twòp tan, li ka vin santi, whatever. Oubyen si w ap fè l, fè mezi ke ou konnen w ap itilize nan menm moman. Ok, paske gen yon nonb de jou yo ka fè, si ou pa gen prezèvatif nan yo, ebyen yo pral santi. So guys. Lè nou metel asire ke nou masaj tèt nou konsa ok masaj tèt nou byen masaj epi kite bay cheve nou repo bay cheve nou repo pa plede mouye cheve nou pou yo pa kase epi wap plede rale pey cheve ou m te di nou konsa kite cheve nou pran repo pou mete protective hair style nan yo pou yon semen de semen twa semen yon mwa epi flite sa yo nan rasin cheve nou mete ti lwil pou l kapab sili sa vle di lè w mete dlo an Epi ou met yon ti lwil nan yo, sa vin koz li rete, e dlo a rete nan cheve a, lwil la vin sele l. Yo rele sa seal it, the oil, li sele dlo a nan cheve a, lap fèl dire, lap fè cheve a idrate pou konbyen jou. So mwen fè rechèch sou bagay sa yo guys pou m pote pou nou. So mwen, mwen swete nou aplike yo, paske si nou pa aplike yo, epi nou mal fè yo tou, nap wè move rezilta. Si nou bliye, retounen koute videyo yo. Pataje yo, save yo, konsa a chak fwa nou bezwen gade pou nou kapab gade yo. Antouka guys, mèsi a ou menm ki tap gade nou, e pa bliye pataje video sa a avèk zanmi ou fanmi ou pou yo kapab benefisye de video sa a. Bizou guys!